Bonswa tout moun mwen yo depi nou wè vizaj sa nou wè kiyès ki la ok Jan nou ka wè m ap makiye ok jodi a m pral nan sinema epi mwen di konsa poukisa mwen pa ale ansanm avèk nou nan sinema ok Nou ka wè mwen gentan mwen pa fè yon makiyaj ki twò egzajere ok Donk men Mwen fon bagay tou piti ok Pou mwen ale nan sinema ok jodi a nou pral ale nan sinema an San ok Parce que Mesye dam yo te nan vakans Vakans pral fini Nou pral nan sinema pou nou klotire vakans yo ok Ann ale ansanm M ap kontinye makiye ok Jan m te di nou m pap fè yon makiyaj ki trè konplike ok Koz nan lè m ap vini an M ap gen parès Pou m kanni Demakiye byen rapid. Jan nou ka wè a mezanmi. Me vwasi. Mwen nan machin nan. Nou pap ka wè tout mwen menm. Lè m desann. Ok. Sa se matmwazèl la ki dèyè a. Manman an fè oy. E kote. Sa se mesye a ki dèyè a. Ok. Am. Nou pral rive nan espas la ok Lè nou rive N ap wè tout nou menm ok Ann ale Ann al asiste ansanm avèk nou Nou prale Nou prèske rive ok Nou prèske rive kote nou prale a Djou l kontan Jiska prezan yo pa ko konn kote yo prale mezanmi Ok Y ap mande èske yo pral legliz Ki bò yo prale men m pa janm di yo paske yo pral pale anpil Jan nou ka wè a la E kounye a yo pral konn ki kote yo prale Kounya yo pral konnen. Mwen pat chwazi yon lè ki twò ta ok. Mwen pat chwazi yon lè ki twò ta. Jan m te di nou an pou m te ka rantre bonè pou m lakay mwen. Waw se ke konnen lè w ap timoun li fè frèt tou. Li fè frèt. Ok m chache yon lè ki twò pa twò ta. Pa twò bonè pa twò ta non plis. Pou nou te ka amize nou byen. La nou rive mezanmi. Nou rive ok Nou desann Nou pral rantre Paske a 50 fòk nou gentan ale Pou nou al achte popcorn pou timoun yo ok Pou nou al kòmanse sine Pou nou rantre ok Nap mache mezanmi Nap mache nap mache

Pou moun kap fè egzèsis peze li. Mezanmi nou rive ling nan vreman gran pou nou achte popcorn ling nan vreman vreman gran pou nou achte nou pral achte popcorn pou nou ka tou rantre ling nan vreman vreman gran ok vreman vreman vreman vreman gran mezanmi map montre nou. Oysam.

E mesye yo gentan devan yale men mwen map siveye nou sa nou ka wè a sa se rantre ya ok sa se rantre ya nou pral rantre lè nou rive nan sal la mezanmi m pap ka fè anyen m pap ka di anyen nou pap ka pale sof lè map retounen nap ka pale paske telefòn nan m pap ka filme anyen ansanm avèk li wè jan nou ka wè a m pral rantre nan sal 3 tann Julia ok wè nou gentan wè sal la vrèman nwa sinema kòmanse deja tou.

Li fache, li fache paske lap mande pou peye Barbie. Nou oblije pral achte yon Barbie pou li ok. Djoulie ap kriye mezanmi, Djoulie ap plede kriye. Jan nou ka wè a mezanmi Djoulie ap kriye li pou mal achte yon poupe Barbie pou li. E men mwen dil demen li pa kwèm. Manman

Pandan se tan li gen pope yo li pa menm vle a jwe avèk yo menm kounya sa mifika a ki kounya li bezwen pou nou achte yon barbie pou li mezanmi yon sèl ken nan vann 300 prèske 400 real yon sèl ken wa imajine w pou barbie ayayay timoun nan pa pa konprann anyen.